Bonswa bonswa mes amours kòman nou ye kòman nou ye Carlotti nan kay la guys so mwen tounen back ak yon new video pou nou nan video jodia sam vin fè m vin fè yon ti pale guys nou konnen Carlotti toujou la pou l vin fè yon ti pale avèk nou guys ok so mwen gen lontan m pa monte sou chanèl la Malgre mwen lage 2 video. Men m konnen nap tann mwen. Nap tann mwen menm an persona. Ki pou paret devan nou guys. Koman nou ye? Eske nou anfom? Eske nou te pase yon bon moman? Pandan tout tan ke nou pat we yo. Hein? So gade pa kite m pale trop avan m kontinye pa bliye. Al like, al abone avek chanel la ok. So please peze kote wè ki make Subscribe oubyen abòne epi mete l sou tout chak fwa m lage yon videyo pou w kapab jwenn li ok So guys mwen kontan pou m la mwen kontan pou m fè videyo sa pou nou jodi a ok So. Rezon ki fè m ap fè videyo sa a, se paske mwen vle nou fon ti pale anpe, paske nou gen lontan nou pa pale, lontan lontan nou pa pale. So m vle nou fon ti pale anpe. E pi mwen pote kèk pwodui prezante nou. Ok? So nou konnen son bagay konsa li ye. Jodi a, si m ta gen pou m ta fon ti pale, de ki sa nou panse m ta pale? Mwen tap pale de frè nou yo kap sibi yon bagay ki vreman grav nan peyi Mex, nan peyi Texas. So, bagay la li vreman touchan, li touche nou tout Ayisyen, li fè nou tout mal. Paske nou tout nou se Ayisyen. Lè ke yon Ayisyen parèy nou gen yon pwoblèm, menm lè se pa ou menm ki ladann, Men pwoblèm nan li touche w, li afekte w. Paske nou tout se menm nan. Nou tout nou gen yon sèl san. Nou soti nan menm peyi. Nou se menm nasyon an, yon sèl Ayisyen an. Pa gen de, pa gen twa. So, depi pwoblèm nan rive yon Ayisyen, li rive ou menm tou ki pa t ladan l. Alevwa, se pa yon sèl Ayisyen li rive, li rive plizyè Ayisyen. Men, mwen menm, sa m ka di nan dosye a, Sa m kapab di. Dèfwa anpil Ayisyen, Ayisyen se yon nasyon ki ta renmen viv byen, ok? Ki ta renmen viv alèz, k ap chache yon bonè, k ap chache yon kote pou l santi l pi byen. Se te sa k fè kèk fwa yo kapab vwayaje pou y ale nan kèk peyi, men peyi ke y ale a, yo pa p rete ladan l, yo jis ap pase pou yo kapab vin tonbe nan Etazini. Se rèv Tout moun nèt vin Etazini, vin Etazini. Men sepandan, sa fè nou soufri. Paske, lè m ap gade jan m wè y ap trete nou nan peyi sa a, mizè ke m wè n ap pase. Pandansetan, n te deja yon kote ki te resevwa nou, ki te ba nou travay, ki te ouvè pòt pou nou. Sa ki te pi bon nou te ka fè, nou te ka rete kote sa a jiskaske nou vin gen papye peyi an. Lè nou fin gen papye a kounya a, nou ta al mande viza pou Etazini. Si nou te fè l konsa, li t ap vrèman bon. Paske jan m ap gade n ap soufri a, jan m ap gade y ap trete nou an, li fè dlo koule nan zye m e li fè m tris. Paske mwen menm tou m son Ayisyen. Lè yon Ayisyen parèy nou gen pwoblèm, se lapatri ki an danje. Se nou tout tout gen pwoblèm. Se nou tout tou bagay lan frape. Sou se sa k fè mwen fè yon ti pale sou sa. Mezanmi, Ayiti, ki lè nou menm Ayisyen nan peyi Dayiti, lè dirijan yo ap di yon mo pou peyi a kapab stab pou pitit li ka rete lakay li. Paske gen anpil moun ki deyò. Yo ta renmen rantre back Ayiti. Vin fè biznis. Vin, vin ede. Ou konprann? Vin ede peyi a pwogrese. Men, elas! Elas, elas, elas! So, konnen ke bagay sa li touche m anpil. Tout Ayisyen ki nan Texas yo, kouraj! Mwen si ke Bondye ap ouvri yon pòt pou nou. Ok? Bondye ap ouvri yon pòt pou nou kanmenm. Kouraj! Tou swit apre map pase nan map pase nan pwodwi yo ke nou konnen mwen vin pote montre nou um men avan mal nan pwodwi yo map di nou yon bagay eske nou konnen anpil de fwa nou fè erè sa yo nou menm ayisyen Nou chouchoute moun ki pa ba nou enpòtans. Nou chouchoute moun ki pa menm pran nou pou anyen, ki pa menm ba nou valè. Ann sispann. Ann sispann ok. Konnen ke ou dwe renmen moun ki renmen ou. Ou dwe bay moun ki ba w valè, valè. Moun ki ba w enpòtans, ou ba l enpòtans tou. Son bagay konsa menm li dwe ye ok. Sispann niche dèyè on moun ki pa menm ba w enpòtans, ou pa menm vo anyen pou li. Pafwa wap niche dèyè yon moun ou bay moun nan tout enpòtans tout valè poutan pou moun nan ou pa vwon pil fatra ann sispann bagay sa renmen moun ki renmen w se paske ou pa gen lajan se paske ou malere pou wap fè yon moun trete w mal ok valè w se ou k chèche l e pa moun kap ba ou l se ou menm ki pou chèche valè w chèche enpòtans ou ok so guys nou konnen mwen gen pwodwi Mwen fè lwil pou mad, pou cheve, lwil pou po. E pi nou gen savon tou. So, mwen vin avèk sa yo. Avan, mwen vin avèk savon an, avèk lwil pou po a, ok. Nou konnen ke savon sa, se yon trè bon savon ki bon kap ede yo avèk pwoblèm po. Ou menm ki gen tach, ki gen bouton. Ou menm ki gen yon kote nan po ou kap gratew ou kapab itilize savon sa lap vreman edew se yon savon timerik plos lap vreman edew lè ou tande timerik plos se ke li pa gen selman timerik men son melanj li ye ok li gen jenjanm ladan li li gen lalwa li gen kawòt li gen timerik li gen siwo myèl, son trè bon savon ki bon pou po kap edew. Epi nou gen lwil pou ala tou li menm ki son trè trè bon lwil tou kap edew avèk tach, avèk bouton. So, sa wap tann pou vin pran paw la, vin òdè pwodwi paw ok, vin òdè pwodwi paw. Nou mete l la. Ou menm ki ta renmen itilize pwodui nou yo, ou ka toujou kontakte nou sou 862 899 21 81. Epi pa bliye nou gen pomad avèk tout lwil. Ok, nou gen lwil sa ki se lwil Hair Groove Plus, epi nou gen pomad lan tou ki se Hair Groove Pomade. So, ou menm ki ta renmen cheve w pouse, cheve w vini, Pa ezite kontakte m pou yon lwil oubyen pou yon pomad. Sans oubliye ke lwil sa a, li bon pou kap epi li bon tou pou tèt grate. Ou menm pou tèt ou ap grate w, ou pa ka sipòte tèt grate a, tèlman l twòp pou ou, enben ou ka òdè m, ou kapab rele m pou òdè yon lwil ok. Kontakte m, mwen pran kachap, mwen pran pepal. Kontakte m. Ou menm bò tèt ou kale, cheve a pa vle pouse, men solisyon an. Ou mèt jis kontakte m pou achte yon lwil avèk yon pomad wap banm nouvèl ok wap banm nouvèl epi aprè sa nou genyen tou lwil pèsi an men lwil pèsi an tout moun konnen lwil sa son mèvèy lwil pèsi an son trè bon lwil kap ede w kap repouse cheve w kap kenbe kou cheve w idrate kap fè cheve w bèl So ou kapab achte lwil pyès ti an. Nou genyen tou lwil kokoye, nou genyen lwil lwil womaren, nou gen lwil womaren, so nou genyen lwil kokoye, nou gen lwil jenjanm. Ou menm ki te enterese ak youn nan pwodwi nou yo, pa ezite kontakte m. Kontakte m pou kapab sèvi ak youn nan pwodwi nou yo. So, nou poko fè miz an boutèy pou lòt lwil yo, men pou sofa nou genyen lwil jenjan, nou genyen lwil, nou genyen lwil jenjanm, lwil wozmari, lwil, lwil kokoye, nou genyen tou lwil an Hair Growth Plus lan. Ou menm ki ta bezwen itilize youn nan pwodwi sa yo, kontakte m ok guys so m pap rete twòp pou pwale paske m pa vle fè videyo a twò long ok pòte nou byen a la pwochèn tchaw tchaw.